Pou nou al mennen ankèt sa. Paske mwen m kenbe Ariel Henry tout bon vre nan asasina Jovenel Moïse la. M pa konn sa Ariel pral fè. Efektivman, m kenbe Ariel Henry men nan pòch. E sèl Ariel Henry ki ka di m non se pa vre, men pa gen pèsonn moun ki ka di m li pa vre. Mande Ariel Henry. E lèt anpliyasyon an kote l jwenn li paske Jovenel pat kou bali. Lèt kounya la l pran la l fè Claude ti Claude Claude Joseph wè ke li k premye minis lan, papye yo tap chèche kay Jovenel Moïse nan lasware a, papye e nonm sa Djo Badjo tap chèche a se te anpliyasyon an. Sak fè m di l Se apre anpil demach enfòmasyon nou vin etabli ke misye gen anpliyasyon an nan men l. Pou l te gen anpliyasyon an, prezidan te envite Ariel pou l prete, yo t ap enstale l nan vandredi. Ariel Henry di nou kite enstalasyon n pou a yon lòt dat, li mande ranvwaye enstalasyon an. Tout minis ki prete, ki pran envestiti, ki konn sa yo rele enstalasyon, yo ba w anpliyasyon an pandan y ap enstale w. Ou pa ka gen anpliyasyon an si w pa enstale. Ò Jovenel Moïse pat enstale Ariel Henry. Kòman Ariel Henry fè jwenn anpliyasyon sa k te kay Jovenel Moïse dans la soirée pou l prezante l bay Claude kounye a pou Claude wè se li k premye minis? M ta renmen yo di nou sa. Kote l jwenn anpliyasyon an k te kay Jovenel ò tout rechèch yo di w y ap chèche dokiman yo jwenn nan se te anpliyasyon an l te ye. Esa minm espè FBI kap travay sou ankèt Jovenel Moïse la okouran, jij okouran yo tout kache bagay la paske yo tap tann an konprenan Ariel Henry pral rann yo sèvis. Anpliyasyon nan men Ariel Henry, mentnan fòl esplike peyi a, fòl esplike nasyon an kòmanl fè gen anpliyasyon sa paske an oken ka yon nèg ki direktè jeneral

Mentnan, nou fini pou nou di, te gon konba nou t ap mennen. Te gon konba idantifikasyon ansasen Jovenel Moïse. Mesyedam, lè yon machin frape w, ki sa k pou mennen w lopital? Pa yon machin? Yon anbilans ki pran w mennen w lopital. Anbilans lan se yon machin. Lè yon motosiklèt frape w, se yon moto k kouri lopital avè w. Nèg André Michel. Nenel Cassy, gen de gen de mwayen yo te itilize kont Jovenel Moïse, kòm yo menm yo pa gen anyen ki lye yo a peyi a, nou kite zam sa a nan men yo. Men nou di apati de 5 out, 7 out, jiska iks, jiskaske n jwenn depa Ariel, Yo te konn boule kawotchou, pa gen inivèsite nèg al aprann boule kawotchou. Ok militan yo? Yo te konn met barikad, pa gen fakilte yo isit pou nèg aprann barikad. Sa vle di, zam ki te jete Jovenel la, zam ki te touye Jovenel la, Zam ki kraze tout restoran, zam ki kraze tout inivèsite, zam ki fèmen tout lekòl, zam ki fèmen, ki redui klas mwayèn nan ajenou, zam ki mete dyaspora yo deyò a, se la mobilizasyon ke yo te fè. A pati de jodi a, nou menm, ansanm dòganizasyon sa yo la, nou lanse mobilizasyon san kanpe kont Ariel Henry. An se sans, Le 5 out, n ap genyen yon rasanbleman ki pral bout devan biwo BUNI. BUNI an, se òganizasyon malfektè ki te patisipe nan touye Jovenel Moïse. Nou wè sa l ap pase Mali, nou wè sa l ap pase o Kongo, nou wè sa l ap pase nan diferan peyi. Ò, tout egzanp, o Kongo, Nasyon Zini, Minista, kòman yo rele, Misyon Nasyon Zini o Kongo a, yo dekouvri se li k ap alimante rebèl yo pou l ka jistifye prezans li o Kongo. E se sa k fè ou wè Goma, Goma, popilasyon Goma a pran lari, yo mete dife sou yo, yo boule machin yo, yo boule espas yo, paske gen myèl, gen fatra lè w ap mete deyò, lè w pa gen kote pou al jete l, se boule w boule l. Lè nou gade Mali, gouvènman tranzisyon malyen an, gade atitid li genyen fas avèk misyon Nasyonzini ki o Mali. Yo rann kont l ap sipòte rebèl yo, yo mete yo deyò. Nou menm.

FBI, cia vin nan swadizan ankèt Jovenel Moïse lan pou l kapab kache sa yo rele de pis de verite. Sèl mwayen pou nou jwenn jistis ak reparasyon ak stabilite anndan peyi a, se ke 200, 300 mil moun va leve pou mete, pou dekrete Nasyon Zini ki se bwat kondòm Lèzetazini pou n mete yo deyò. Se Nasyon Zini ki responsab. Kondisyon, sitiyasyon dezastrez ke peyi a konnen jodi a. Yo kraze tout enstitisyon nou yon fason pou nou kapab resevwa yo kòm bon pè de fami, kòm bon vwazinay. Ebyen nou fini pou nou di, lendi 5, lendi, jou kap 5 dawout lan, randevou a kase nan Kanada, devan anbasad kanadyen. Poukisa? Se paske Canada jwe yon wòl. Eske nou konnen menm zam pou n achte Canada ti aske fòk se li k gade lèt la, teneur lèt la pou l konn si l ap dakò? Alòske Ayiti se yon peyi souveren. Eske n konnen le Core Group ki jodi a pran peyi nou an otaj, se Canada ki chèf òganizasyon Core Group la, ki reòganize, ki mete l kanpe. Nèg y ap tann. Pou yo mete Core Group la an aplikasyon avèk tout dimansyon ke li kapab gen konsekans sou souverènte nou, se depa 11 senatè yo y ap tann fini. Se 11 senatè yo, yo di gen de bagay yo pa ka fè paske 11 senatè yo gon ti kal de lejitimite. Ok? Ebyen, nan sans sa a, nou menm nou mande a tout fanm ak gason pou nou leve kanpe kont ensekirite sa a k ap manje peyi a. 2, Pou n leve kanpe kont pwojè, paske Ariel Henry vin ak yon pwojè swadizan pou l moute gaz. Men se pou l kab ba nou ankò plis okipasyon. Paske nan premye moute gaz Ariel Henry te fè a, li te deja moute l depase jiskaske si yo, pandan gaz la moute a, si Ariel vle deside retire 5 goud sou gaz la, li ka retire l pandan l moute a. Ebyen tout se de manèv k ap fèt. Pou yo twouble totalman batay pou kesyon nou jwenn jistis pou Jovenel Moïse lan, epi pou yo ba nou lòt okipasyon. Ebyen, apati de jodi a, nou di, batay la, li pa nan rezo sosyo ankò, li pa nan sitting, li pa nan, kòman dire, sèlman konferans, men nou anonse, 7 out, manifestasyon nan Pòtoprens. 7 out, manifestasyon, e nou mande tout militan, marad, militè, demobilize, tout baz nan 4 kwen peyi a. ki di non a ensekirite sitiyasyon sa a, randevou a 5 out anba limyè lalin, 6 out Ozetazini, 7 out nan Pòtoprens, toujou anba limyè lalin, N ap mete machin mobilizasyon pa nou an kanpe jiskaske nou jwenn amelyorasyon nan sitiyasyon de sekirite peyi a avèk depa. Ansasen, prezime ansasen yo rele Ariel Henry ki se twazyèm, ki se dezyèm mesèn ke Andre Michel ap pilote aktyèlman nan primati. Mèsi anpil.